Bonswa salu salu bonswa Nou di tout entènot nou yo ankò yon gwo bonswa Alò jodi a se yon gran jou Donk se fèt Ki fèt? Manman Fèt manman?
Se fèt manman donk nou konnen depi se fèt manman se yon se yon gwo gwo fèt pou nou ok paske nou konnen manman se poto mitan tout fwaye donk mwen vrèman kontan pase ke mwen se manman mwen gen de joli pitit prensès alò rebonso. E se toujou animatris nou, Michel-Ange Pierre avèk ko-animatris nou, Blondine St-Vilien ki kontan ak nou yon lòt fwa ankò pou yon lòt pi bèl emisyon Oser en discuter. Se toujou konsa, ale tape sou YouTube, Instagram, Facebook, epi non chanèl la se Oser en discuter. Nou tounen nan emisyon Oser en discuter, se Rire, Sourire et Dialoguer! Donk, Blonde, jodi a se fèt manman yo. Nou konnen an Ayiti, sètadi fèt manman an Ayiti alò. An Ayiti depi se fèt manman, Tout moun kontan etc. Paske sitou manman ayisyèn nou yo, yo tèlman pase dè peripesi etc. Donk nou twouve yo vrèman se dè jans estrawòdinè. Donk. Blond ou poko manman nou. Manman an deveni an. Manman an deveni an vin gen kè manman. Nan konbyen ane. Don, kòm nou ka wè jodi a, nou gen ti kado, nou gen ti chanpay, pase ke nou gen de evite, de manman, se pa chanpay blon? Di nan! Se le vè! Nou gen de evite, de manman, yo se de edukatris, alon, Donk nou se kòlèg travay nou ye, se byen madam Dina e madam Egzime. Donk avèk yo nou pral pale plis, nou pral di ki sa avèk yo, nou pral di ki sa ki kòm sa. Kòman manman yo ye, kalite manman, ki sa ki manman vreman, an reyalite. Ki enpòtans manman nan yon fanmi, nan sosyete a? Pa vre Blonde? Wi, wi, wi. Ou vle di yon ti bagay?
Wi. Yo pral mete aksan tou kòman timoun dwe trete manman yo paske de no jou nou wè vin pran yon mank de respè, timoun yo pa la manman yo jan yo vle e sitou si manman gen bagay li pa ka ba yo, sètèn fwa ki pa. Fot manman, yo preske manje manman. Donk, y ap la avèk eksperyans manman yo. Manman de chwa alò. Manman paske yo pouse timoun, manman tou paske yo se pwofesè, yo se edikatris. Donk, avèk nou yo pral pwize, nou pral pwize nan sous yo pou nou ka nou menm fiti manman, manman deja pou nou ka amelyore manman fason nou. Jèn manman.
Donk vreman jan Blonde sot di an, de no jan an Ayiti, Ayiti peyi a vin tèlman deprave, ok, sosyete a tèlman vin nou pèdi dè valè etc. Donk nou wè jèn yo, kòm se yo, bon anfen nou pa nou pa jèn bon, nou te wè yo te kalifye yo avèk kounya se yon kesyon de timoun 2000, yo tèlman konpòtman yo, yo vin kalifye yo vin fè yon diferans ant timoun 2000. e timoun 1900. Donk antouka nou pral wè nan kèlke enstan alò avèk 2 manman yo eksperyans yo veki yo lè sa nou pral konn enpòtans manman plis e nap salye tout moun ki fèt nan kap fete nan mwad me spesyalman avèk fis Koutchèp ki se youn ki nan staff nou donk li pala jodia, jodia se anivèsè li donk. Fils je te salue spesyalman gwo bizou a twa answit nan pwofite salye tout moun tou ka fete nan mwa de me an ki te fete osi yè se te fèt mari oksiyatris eksetera sa le zèn yo kòm sot nan sen yo se la rezon pou lakèl mwen mansyone sa yon salitasyon spesyal

Alò pase ke mwa de me osi se lè ou fete manman, se la rezon pou lakèl nou bay tout moun kap fete mwa de me sa yo, tout enpòtans, tout valè sa yo. Donk bòn fèt a tout manman yo, epi dans un instant, nos envite.
Dakò. A toutalè.

Ose an diskite, se sourire, rire, e dyaloge. Nou retounen apre ti poz la. Janm sot di nou la, jodi a se fèt manman yo. Ankò yn fwa bòn fèt toutou lè manman. Hein manman rich, manman pòv. Asa gen manman rich gen manman pòv vreman? Bon, kòm gen sa nan sosyete a, gen sa nan sosyete a, nou aksepte sa. Men tout manman rich, sak fè yo rich m ka di sa se lanmou yo gen nan kè yo. Paske tout manman gon lanmou enkondisyonèl. Nan sans sa yo pa gen diferans vrèman yo egalize. Alò, lòl, se 2 envite nou ki avèk nou, 2 bèl manman.

Rebonsoir madame Blondine Rebonsoir madame Michel-Ange Bonsoir madame Exumé Bonsoir madame Dina Bon madame Dina Kòm nou dil deja se byen madame Dina de Valéry se pwen Mwen se yon manman 3 zanfan

E mwen gen yon pitit fi, bèl pitit wi. Mwen gen yon pitit fi. Aprè map viv Taba, map travay kòm madam Dina gentan dil deja, map travay nan kolèj Sen Jan Batis de la Sal.
Mèsi madam Elizene pou prezentasyon an. Mentnan nou pral fon ti pale
de kisa ki ka fè yon moun.

Men, se lang kreyòl ki se lang. Matènèl. Matènèl jodi a se fèt man. Manman. Kreyòl an valè.
Bon, ki sa ki kapab fè yon moun yon manman? Nè sa vre? Ebyen, sa k kapab fè yon moun yon manman, dapre mwen menm, se dezi lan. Désir ou genyen lakay ou pou w kapab vin yon manman e se désir sa a tou k ap fè w pran responsabilite w etanke tèl. Se désir sa a k ap fè w konn kòman ou menm tou pou w kapab jere fwaye w, pitit ou etanke manman. Paske jounen jodi a nou konn di souvan gen anpil paran ki pa pran responsabilite yo. Eske se kite yo te kite dezi sa echape yo, yo te fè yon bagay dirèkteman de yo menm medam? Paske gen anpil manman nou menm nap gade de no jou, nap mande eske se yon manman vrèman? Eske yo te gen dezi pou yo vin pou yo vin manman pa rapò avèk jan nou wè yap viv avèk timoun yo e timoun sa yo se timoun Bondye ba yo e jan yap viv avèk timoun yo nou mande eske moun sa yo te gen yon dezi lakay yo? Mwen menm mwen te gen yon dezi lakay mwen pou m te vin yon manman. E se dezi sa a jiska mentnan k ap manifeste nan lavi mwen ki fè mwen se yon manman responsab e ki fè avèk pitit mwen fwaye m s on fwaye beni paske pitit mwen renmen viv nan fwaye mwen. Lè li deyò li santi li pa byen se bò kote manman l pou l ye se paske mwen menm mwen te gen yon dezi ke m manifeste l. avèk li e se dezi sa ki bal tout chalè sa ki fè li menm tou li renmen fwaye kote lap viv la. Wi sa se gen lanmou nan fwaye a. Exactement exactement fòk gen lanmou medam. Wi wi
epi pwiske madam nan sot pale de dezi dètre manman nap tou pot ti konsèy sa si nou pa gen dezi pou nou manman lè nou pral fè aksyon ki pou fèn manman pwoteje. Wi wi. Wi sa ap bon pou nou paske si n pa gen dezi la epi yon timoun vin tonbe san n pat vle bon katastwòf la ap fèt. Paske timoun dezire a depi nan vant li kòmanse gen lajwa paske la se yon timoun ou dezire avèk yon timoun ki tonbe ke w pat atann ke l tap tonbe depi lè w konnen timoun sa wap pote l ke ou kòmanse bay tèt ou pwoblèm e timoun sa tou li gen pwoblèm sak fè l gen pwoblèm se paske ou menm jan wap kondwi l lan Kote l ye a, li vin santi l gen pwoblèm tou avèk yon timoun ki te dezire vire tounen, ou wè, w ap bay timoun nan bizou, w ap manyen l, timoun nan ap jwe lanmou, ou kontan, w ap vole. Timoun nan santi tou li nan lajwa paske nou konnen ti, menm lè timoun nan la, men timoun nan kominike ansanm avèk nou tou, li kominike, e se sa k fè timoun nan tou, menm lè w gen dezi pou manman, timoun nan li vin vrèman kontan, e ou wè timoun sa vrèman l devlope, menm lè l nan vant ou l devlope. San oken pwoblèm.
E lè timoun nan jwenn lanmou konsa, woup nou manyen ti vant lan la wè timoun nan vole. Ou menm manman wou! On est jou a pa ka tann! Egzakteman paske l pa yon anfan meprize. Egzakteman. Son anfan dezire. Ki sa madanm di la? Ok, bon. Kòm madanm Exume sot di, yon anfan dezire. Se yon anfan ki pran plezi l nan sen manman l depi jou menm jèm nan tonbe anndan vant manman l. Paske, yon anfan dezire se yon anfan, depi timoun nan nan kay, li mete lajwa nan kay la. Li santi l ap viv, li wè manmi l, li wè papa l, ou menm tou w ap bay timoun nan lanmou, w ap bay timoun nan anpil afeksyon, timoun nan santi l byen, timoun nan santi l nan po l. Paske li wè manmi l, li wè papi l. Lè l poko wè manmi l, li santi l gen pwoblèm. Lè l poko wè papi l, li santi l gen pwoblèm. Se paske timoun sa a, se yon timoun ki dezire. E menm lè timoun nan pa dezire tou, avèk afeksyon vin ba li, epi timoun nan li menm li vin tounen yon timoun, yon anfan ki dezire. Paske ou toujou renmen timoun nan, nan sa l ap fè, nan konpòteman li, nan amizman li, kòman l reyaji. Donk tou sa. Paske lè yon moun ou se manman se pa nenpòt bagay, lè wap di manman ou sa leje a nan bouch ou, se kelke choz wi sa donn la jwa o kè. Donk èt manman, dezire yon manman se pa yon mens afè. Paske lè ou gen responsabilite antanke manman, travay ou pa janm fini. Ou toujou gen travay lannwit kòm lajounen ou toujou ap siveye pitit ou pou wè kòman l dòmi, kòman l leve, hein, ti aparans ke wap ba li, hein, ti atirans li, kòman wap viv ansanm avèk li, ou santi w byen, ou santi w nan po. Donk, yon manman, anfen, pa gen mo. E dezire pou yon manman se anpil bagay sa vle di ok.
Merci. Jan madame sa sot di a, menm si w pa ta dezire, si w pa te, se pa sa w te swete pou m te fè pitit nan tan sa men, alò, yo toujou di granmoun nou ta toujou di, depi w ap boule, kòman bwa fò fè chabon. Nan ka men ke timoun tonbe, ou nou oblije, ou pral aksepte ou mete w kòm sa nan yon anbyans nan po, kòm sa pou fè timoun nan kontan.

Puiske l santi l pa kapab okipe timoun sa a, swa l fè kado li oubyen l al depoze l yon lòt kote pou yon lòt moun, li jete l, li meprize timoun sa a. Konprann? Menm ke timoun sa a te vin nan byen domestik yo, men li toujou gen yon sikatris ke li menm li pa t atann ke l genyen. Konprann?
Donk, se sa.

Yon manman, n ap di manman se, n ap chèche de vèb antanke pwofesè pou n kalifye, pou n di men kiyès manman ye. De vèb, de adjektif pou n kalifye. Egzakteman.
Kisa n t ap di? Manman se. Èt trè chè. Manman se. Emab.
Manman se.
Charitab. Charitab.
Mèvèye.
On boul lò.
Manman se tendrès menm. Donk se se ke se se se Kan on vwa yon mè, se lamou. Lamou, ekzakteman. De tout moun. De tout moun. Donk manman manman yo toujou ap yo toujou gen men tandi. La men tandi. Pou kèlkeswa, gade ti moun pa pitit li, depi moun nan gen se matènèl, wap wè kòman li prèt pou l akeyi kèlkeswa ti moun nan. Li gen yon kout dèy espesyal sou li. Ekzakteman, ekzakteman. Alò, jodi a se fèt dè mè, nou di bòn fèt tout lè manman. E sitou, nou konnen n ap viv nan sitiyasyon ki vrèman kawotik, difisil aktyèlman. Nou konnen gen manman ki soufri anpil. Bon, se klè souvan yo di se manman yo ki toujou prèt a sakrifye yo, padon, a sakrifye yo pou yo kòmsi pou yo pran swen pitit yo. Nou konn sa? Wi. Gen de metye, gason pa pa aksepte fè l non. Nou menm manman, menm si nou ta pwofesè, nou ta direktris, di, bon, kèlkeswa. Stati sosyal pou nou ta genyen. Kòmsi nou toujou vle fon bagay an plis pou tèt pitit nou ka, pou nou ka pran swen yo, pou nou ka kontan, pou nou ka konble yo. An tout sans. Epi manman toujou prè pou sa ki fè vi yo nan tout sans. Epi manman toujou pasyan.
Wi, egzakteman. Se la pasyans menm. Alò Blond, mwen poze yon fas an fas kesyon, oubyen nan pran yon peti poz. Nan pran yon peti poz, epi apre.

Klike sou tout ti ekran telefòn. Pa sèlman abone sou Facebook, ale abone sou YouTube osi. Nou gen anpil vi sou Facebook, men YouTube la nou manke. Pou emisyon an ale lwen lwen lwen lwen lwen, fò n toujou abone pou n ka ankouraje nou fè plis pwogrè de jou an jou. Alò, se fèt manman! Nou kontan, m se manman, m kontan!

Je veux toujours le répéter matin et soir Manmi je t'aime Manmi je t'aime Bravo madame Dina Sa ap raple m lontan depi fèt dè mè Mwen wè nan tout radyo tout timoun ap chante epi bèl wòb wouj yo eksetera Pou y ap bay yon pepan pou y al chante men nan tout bagay yo son Le temps Le temps Ok Madame Exumé Chale chante pa vre ou byen
Ou byen chante Mwen menm mwen tap chante Ou konnen mwen menm mwen se moun ki fè tout vakans mwen an pwovens Lè wèm al an pwovens se gwo koze Sitou moman fèt dè mè a lè pa gen travay m kouri monte al jwenn manmanm paske jiska mètnan li tankou yon ti bebe avèk manmanm mwen ye.

Se nan kè nou pou nou ka rete yo. Yon ti bravo. Nap salye tout moun ki pa gen manman yo Alò nou konnen la vi a se konsa Nou tout gen pou n ale ok Nap viv, nap mouri Donk gen moun petèt ki ka tris nan jou a Ki di manman yo pa la etc etc Men pa bliye tou Bon se di Bondye mèsi wi paske ou fè ou te gen yon manman ki te ba ou la lavi pa egzanp mwen menm je suis orpheline de mère et de père donk men kòm sa m toujou gen kontantman lè fèt dè mè pou mwen men moun mwen ye jodi a byen ke Bondye te mete dè jans yon manman yon manman sou chimen mwen men m toujou ap panse a manman m lè m ap gade kreyati la kreyati ke je suis Yo msye di j'avais une très belle maman, yon manman ki responsab, yon manman ki te vle mwen la. Si l pat vle m la, ou pa tap la. Donk se sa. Kouraj epi nap fete. Tout moun la, menm si w pa gen manman w gen yon moun ou konsidere tankou manman w. Ba l plezi, fè kè w kontan, di l je t'aime etc. E mete w nan po tout moun, timoun tou. Tout moun ki, depi nan vant manman w, manman yo mouri kite yo. Pafwa m konnen yon moun manman yo granmoun manman yo mouri kèm se moun nan toujou rete tris etc men je konpran pèdi yon manman se tankou ou pèdi vi vrèman gon bagay ki wap manke gon mankman nan ou menm ok gon mankman nan ou menm men lè wap gade gen moun ki pa gen manman kòm si nan jan yo ye kap soufri ou menm Bondye fè w gras kòm si ou vin gen opòtinite ou grandi etc gen modèl manman tou ki fè w pa.

Gen moun se jou fèt yo, yo fin despekte manman yo nan de, nan jodi, demen fèt mwen yap di bòn fèt. Non, wè manman, son èt kòmsi pou ta vrèman respekte, bal lanmou, bal afeksyon, fèl santi, oh franchman, antouka. E pa tann yo mouri. Manman se yon djòb ki san konje. San konje. Egzakteman. Pa gen konje pou manman, paske souvan dèfwa, ou wè moun yo, yo menm. Yap kriye pou manman yo pèdi sitou nan jou sa yo se paske gen anpil moun se tèlman l santi manman l te bon pou li men gen rèv li pat ko reyalize pou manman li paske gen moun ki di wè avan manman m mouri fòm fè tèl bagay pou manman m e men pwojè yo an kou manmi gen ta ale e sa pa gen tan reyalize moun sa l konn rete kòm yon sikatris pou li paske l wè sa pou l ta fè pou manmi li pa gen tan fè l e Kòm nou konnen, manman an, menm ke w te fè tout sa ou te kapab fè pou manman w, ou pap janm fin satisfè. E n ap di tout ti pitit yo tou, pa tann se lè manman nou mouri pou n ap ba l yon antèman ki vo 101 mil dola. Sa pa enpòtan. Se pran swen manman nou, kòmsi ba yo sa yo bezwen, toujou tcheke pou y al lopital, toujou ba yo ti kòb, menm si n gen fwaye nou, nou marye, nou pa nan kay la ankò oubyen nou plase, m pa konnen. Toujou ba yo rapèl. Pa meprize yo. Yo enpòtan pou nou.
Paske se pa fasil. Moun ki manman konnen. Tout ris. Paske e sa fi spesyal. Mwen m poko manman. Men pè yo sèlman te ka fè w pè manman. Paske lò ap akouche se de bagay. Men moun nan pa pè. Li fè 1, li fè 2, li fè 3, li fè 10. Anpil ris. Ou ka fin fè 2 sezaryèn nan pa egzanp. Doktè di konsa 3 sezaryèn nan. Swa l fè twazyèm nan ap toujou yon sezaryèn. Epi l di konsa, swa l pran risk wap fè pitit pap la pou w ka pase. Men ou menm ou tèlman kòmsi nan, ou ta renmen gen moun ki di se twa pitit pou yo genyen. Fòk yon ti gason. Lè l riske. Lè l fè yon lòt. Pago ti gason lal riske poul fon lot pitit. Elaw toujou tande se manman k mouri pitit la pitit la viv. Ezi mouri li menm poul bay lavi li prèt a tou. Bon nap pase nan kesyon yo pou n pa twò pale.
Alò premyè kesyon blond. Wi premyè kesyon se.
Lè ou te jèn, ki jan ou te konn wè ou antanke manman? Pa egzanp, lè ou te jèn, ou te ko manman, ki jan nou te konn wè nou, ki jan nou te konn pwojte alò nou menm antanke mè? Bon, sa reponn kesyon an.
Bon, lè mwen te jèn fi. Lè mwen te jèn fi, mwen te toujou gen rèv pou m manman. Rèv mwen kòm manman, se te wè m genyen 4 pitit o preyalab. Men avèk chèrte lavi a, m te vin mande Bondye yon sèl. Men kanmenm Bondye fè m kado 3, mwen di mèsi. Byenke m fè 4 la paske m pèdi youn. Men lè m ap gade. Chouchou mwen yo, m santi m byen, m santi m alèz ansanm avèk yo e yo renmen m tou antanke manman ooh yon fwaye ki san pitit, ki san timoun.
Se tris. Se tris.
Nap di tout moun kouraj.
Paske timoun nan li mete chalè nan kay la. Mwen menm santim fyè lè m te jèn pou m te arive manman. E yon manman ki responsab. Pou m pa twò pale, m sede plas la a Madam Exume. Merci. La kesyon? Wi. Lè ou te jèn, kòman ou te wè an tan ke manman?
Bon, nou konnen, se pa sa depi lontan. Timoun yo, depi yo tou piti. Sa k ap devlope lakay yo, se manman san rann kont. Poukisa? Nou wè timoun nan lè l ap mande w, sitou tifi yo, li mande w yon poupe. Yo toujou ap rejwenn ti kabann. Mete ti poupe kouche. Lè yo pa jwenn poupe, yo pran ti wòch, yo vlope li, yo mete l kouche. E ti wòch sa a ou wè yo met kouche a, si w ta pase bò ti wòch la ou frape l, li ap kriye. Se ke w wè timoun nan, li gentan konnen kòman li menm l ap nouri sa lakay li. Ebyen mwen menm mwen fèt nan yon fanmi de 6 anfan e m se katriyèm pitit manman mwen. Mwen te gen lòt 2 yo ki se 2 fi. M te toujou pran swen yo tankou yon manman. M te toujou pran swen yo tankou yon manman. Lave pou yo, penyen tèt yo, benyen yo. M te toujou gen yon sans de responsabilite lakay mwen. Se tankou yon manman, san m pa t ko manman, mwen te ye. Paske m te fè tout sa manman m ta sipoze fè etanke manman, mwen menm mwen te pran plas manman m, mwen te fè yo. Se sa ki te demontre m ke m te gen yon dezi lakay mwen pou m te vin manman e lè m manman kòman m te kapab.

Paske m sonje jou sa a, mwen ta pral ansent, se yon jou madi li te ye, m pa janm bliye jou a non, se yon jou madi li te ye, ke mari m mwen konsidere jiska mentnan tankou mennaj mwen, ke ki te di m, jodi a, Kel deside mwen demwazel pam nan fini ke map manman kanmèm. E imedyatman l te dim sa, e sa te fèt vrèman, pye a te kase e m te vin arive manman jodi a. Se te yon gwosès planifye pou m te kapab vin manman, se pa pa aksidan.
Ok, bon, lè m tap manman. Se te yon bagay ki te trè fasil. Trè fasil e trè planifye pou mwen. E ke mwen menm ansanm avèk mennaj mwen ki mari m pou le moman aktyèl ke n ap viv, ke nou te planifye. E nou te di Bondye mèsi anpil pou planifikasyon sa a ke li te ba nou yon pitit gason. E jiskaprezan, se pitit gason sa a k ap mete lajwa nan kay la, k ap fè nou santi nou anvi viv, nou byen, nou alèz, ki toujou ap mezire la papa l, k ap di papi, m prèske pi wo pase w. Donk, anfen, kè nou toujou kontan, nou santi nou planifye pou n te genyen yon premye pitit gason.
Exactement. Donk lòt kesyon an. Viv peryòd, alò, peryòd gwosès premye pitit nou.
Bon, kòman m te viv gwosès premye pitit mwen? Avèk Jezi, m te viv li byen. Paske m pa t malad. Bondye te fè m gras, m pa t malad. M te toujou nan tout aktivite mwen. M pa t gen anvi manje anyen. M manje tout bagay. M pa t gen dòmi nan zye m tout lasent jounen antanke premye pitit mwen. M te santi m byen, m te santi m alèz, m pa t gen difikilte. Donk m panse se yon gras. M te konn di Bondye mèsi e m ap kontinye di Bondye mèsi paske gras sa a toujou ap kontinye sou mwen. Paske m pat gen pwoblèm.
Ok.
Bon, kòm madam Dina di se yon gras le fèt ke l pat malad l ap di Bondye mèsi. Mwen m ap di Bondye mèsi tou. Paske m kwè depi mwen tonbe ansent se konsa m malad. Lè m malad m pa janm leve. M te vin rive yon moman mwen te tèlman pat byen. Mwen te menm pat vle mache pou moun ki rekonèt mwen paske moun ki rekonèt mwen menm ke w te wè m ou pa tap janm konnen si se mwen menm. Mwen fè 8 mwa konsa, mwen pa manje, m noze tout jounen, m ap krache, m pa santi m byen, m pa ka, m pa gen kontwòl tèt mwen. Sè ke menm pandan m kouche mwen malad, m ap di Bondye si se volonte pa w, Ki pou fèt nan mwen. Fèm fè pitit sa aprè mpap refè ankò. E mte toujou ap di Bondye tanpri fè 9 mwa a rive poum fè pitit lan. Mwen pap refè ankò pou tèlman msoufri. Msoufri anpil men jou a te rive kanmèm. Mwen te fè timoun nan e se sak fè mwen te pran Momo tou paskem gon sèl pitit.
Donk bagay yo pa toujou fasil ok etre manman lè w pote yon timoun 9 mwa vrèman anpil peripesi se rès bagay nou di onè e merit vrèman a tout manman vrèman nou merite vrèman yon kouwòn vrèman m panse ke franchman menm jan kò Naytil sa le bon Dieu est une femme bon Dieu ta sipoze tout manman ta sipoze al nan paradi.

Alors, lòt kesyon pou nou.
Kesyon, Jou nou ta pral akouche a, ki jan nou te santi nou? Èske nou te kontan ou byen èske nou te strese? Ala men.
Bon, mwen menm, jou mwen ta pral akouche, mwen te kontan paske mwen te wè se yon delivrans pou m mete bebe a o mond lè fini pou m ap gade li, pou m ap wè timoun sa a ki t ap fè m soufri. Ebyen m te vrèman kontan e m te santi mwen te antoure tou. Paske ou konnen se premye piti tout fanmi an te la, yap siveye yo depi a inè di maten, mwen santi m gen doulè men m pat janm vle di pyès moun kem gen doulè, m rete la, lèm rive a 3 zè di maten m paka sipòte ankò men m pa kriye m pa kriye m rete la map soufri. Lè yo vin wè m gen doulè a 4 è di maten, yo pati avèk mwen m al lopital. E mwen te soufri anpil paske mwen te rive lopital a 4 è di maten. Lè m rive doktè, tout doktè yo di m, o Fatma, tout doktè yo di m, a, nou fè 2 nwi, madanm nan poko prè. M di, o o! Nan kè m m di, men doktè y ap voye m lakay mwen m mal mouri? Jan m ap soufri la tou doktè yo di m poko prè. Kounye a m di m ap ret nan machin nan, yo di w pa bezwen rete, kou w prè ou mèt retounen. Paske m pat rete twò lwen lopital la. Vrèman, lè m rive lakay mwen, pandan m moute kabann nan m kouche, m ap soufri. Pandan m ap soufri, kounye a, m di m vle fè pipi. M fè sa, m ap desann kabann nan, m santi yon dlo. Imedyatman, manman m di, A! Ou pral fè pitit la! Ann ale! Ann ale! Pran machin nan! Pran machin nan! Prese! Prese! Pou yo mennen m lopital. Vrèman, yo mennen m lopital. Lè m rive, vè lè uitè, ebyen m te vin fè pitit mwen a. 12 zè 15 minit e lè sa a m te santi mwen te vrèman byen paske lè sa a m te wè bebe a ki t ap fè m soufri konsa pou al bay lanmou e depi lè a l kòmanse jwenn lanmou a nojou
bon pou mwen menm jan m te di l deja se kontinite gras la k ap fèt jiska prezan paske M sonje se te yon 31 desanm, jan w wè nou antoure konsa a, se konsa m te antoure, m t ap koule ti diven m an pwovens lakay mwen, Vèrèt, vil natal mwen. M santi m byen lè m la e se la tou m te kite Pòtoprens pou m t al akouche a sèt epòk manman m te la. Alò, ki pi bon e ki pi move eksperyans nou fè antanke manman? Bon eksperyans mwen antanke manman, sè ke m te akouche byen fasil, m pa t gen twò gran doulè. Jan m te sot di l ta lè a, se gras sou gras. Donk m apresye sa. Epi tou, lè w fin pwòpte timoun nan, w mete l kouche, epi ou wè lajwa l ap ri, kè l kontan, woo sa fè w santi w anvi viv antanke manman. Movèz eksperyans lan se ke timoun sa a mwen genyen an, gason m nan, mwen te manke pèdi li pandan mwen t ap soti travay ansanm avèk li. Epi lè m te rive, li te sot tonbe nan machin. Kote ke moman sa a pa t dous pou mwen menm paske m te manke pèdi l. Pou mwen menm, se Bondye ki reban mwen l yon dezyèm fwa paske li te nan yon eta kritik. Poum evite lè detay, Dye fè gras, merci Bondye, map pase kòlèg mwen kòd la. Amen.
Mwen menm pi bon esperyans mwen etan ke mè, se lèm wè pitit mwen ge, pitit mwen pa malad, mwen santi kay la gen lajwa. E move esperyans mwen etan ke manman, se lè pitit mwen malad poum pa ka dòmi. E lè sa se tout mwen menm ki malad, e se pa mwen menm sèlman se tout kay la k malad. Se pi move esperyans yon manman. te kapab fè avèk pitit li, li wè kap soufri e pandan lap pran medikaman l wè l poko ka jwenn amelyorasyon. Se pi move esperyans. Dakò. Jodi a se fèt manman an Ayiti, kijan nou wè anbyans fèt la?
Bon,
anbyans fèt la parapò a otrefwa ki pa menm paske. Nan tan ki pase yo, fèt sa a ki rele fèt manman, pa t ap gen kote nan makèt pou mete moun. Nan sipèmache yo, tout kote ou t ap pase ou t ap jwenn se moun ki pral achte kado pou manman. Men de no jou nou wè moun yo yon ti jan, majorite moun yo yon ti jan neglije manman yo. M pa konn sa k fè sa. Èske se lanmou yo pa genyen? Èske se lajan k fè yo neglije manman yo? M wè jan de afeksyon yo te konn bay manman yo. M wè timoun yo vrèman Yo pa ankadre manman yo nou menm nan tan pam lèm tap leve mwen menm mwen toujou ankadre manman pam men jan yo te konn ankadre manman lontan sitou nan moman fèt dèmè a yo pa fèl menm jan an m pa konn sa kap pase.
Bon si nap fè yon konparezon ant fèt dèmè lontan an avèk fèt dèmè kounye a se 2 bagay diferan fèt dèmè lontan depi 2 3 semèn. Ou santi w nan anbyans fèt la, kote ke nan tout mache, ou tande moun ap rele, Flè dè mè, flè dè mè, flè dè mè, flè dè mè. Si manman w mouri, si manman w mouri, w ap mete flè nwa, oubyen blan. Si manman w la, se flè woz. Hein? Kounye a w pa jwenn bagay sa yo, flè wouj, flè woz, ou pa jwenn bagay sa yo ankò. Donk, koutim yo kòmanse prale. E pou kounye a menm, lè fèt dè mè, Bon se kèk moun wè kap onore manman yo, bay manman yo love la, bon pran ka manman yo. Donk vrèman ou santi gen anpil bagay ki manke, ou santi gen anpil bagay ki manke konparativman avèk jan fèt la ye. Nou pa konnen si se chète lavi a ki rann sa, nou pa konnen ki sa kap pase men se de bagay diferan. Gen anpil koutim ki kòmanse ap rale. Ant sa ki te gen yè avèk sa ki vin genyen kounye a.
Egzakteman. Lè w wè a la televizyon oubyen nan radyo, timoun yo ap chante, yo abiye timoun yo byen bèl, bèl ti wòb yo, epi yo al chante. M sonje m ta al, alò m te, m ta al chante yon lè pou manman m. Donk, sa te vrèman byen ekstraòdinè. Donk, alò, dènyè kestyon. Pou n fini, bay tout timoun, piske nou konnen jodi a, jounen jodi a, jan nou wè n, konsta nou sot fè a, atravè kesyon nou sot reponn nan, ki konsèy nou te ka bay timoun jounen jodi a, kòman pou yo trete manman yo, piske manman se yon èt ki si enpòtan, si ekstraòdinè, ki merite bonte nou. Bon,
pou nou kòmanse, n ap bay manman, n ap bay timoun yo konsèy la, e n ap bay tout moun ki gen manman konsèy la. Kòman yo dwe trete manman yo. Kòman w dwe trete manman w paske w konnen yon manman se lavi w li ye paske aprè Bondye se manman w Bondye mete kòm Bondye sou fas tè a pou ou. Se manman w ki ankadre w se manman w. Mwen ta swete ou menm k ap gade m ni timoun ni granmoun kòman w dwe aji avèk manman w pou w pa tann se lè fèt dèmen. pou ap di bòn fèt manman, bòn fèt manman nan tout kay, tout kote ou pase. Men manman ou se yon manman pou fete 365 jou lan. Manman pa yon manman ki fete yon jou. Ou menm k ap gade nou la, m ap envite ou pou renmen manman ou pi plis. Pou bay manman ou plis karès. E alèd de lanmou ou gen pou manman ou, ou demoutre l ke ou gen pou li. E m kwè manman w ap viv pi lontan tou. Pa kite se lavi, pa kite se etan k ap fè w diminye lanmou ou gen pou manman w. Toujou bay manman w karès. E avèk sa, ou menm ki renmen manman w, manman w ap viv pi lontan. E ou menm ki pa renmen l, avèk lanmou w ap ba li, w ap vin plis renmen l de jou an jou. Ok? Tout moun renmen manman yo paske manman se lavi.

Si w poko pare pou manman, pa manman. Paske, pafwa ou ta renmen bay pitit ou lòv, akoz fason lavi a vin ye pou ou, ou manke bay timoun nan lòv. Donk, nòmalman, si w poko pare pou manman, pa manman. Paske, yon manman pa nenpòte ki. Sitou, sa nou rele yon manman responsab. Yon manman ki responsab se yon moun ki kwè nan tout sa lap fè e ki renmen pitit li e pitit lan tou lap renmen manmanl pask fason nan fason manman an li menm lap trete pitit la donk konsèy pam pou nou tout timoun renmen manman nou menm jan manman nou li renmen nou donk nou pap janm sispann renmen manman nou e nap toujou bay manman nou love la menm jan tout timoun ap kontinye bay manman yo love la manman pa fete. Yon jou, manman fete 365 jou lan, paske sak fè sa nou tout nou renmen manman nou, ni nan bon tan, ni nan move tan. Epi, kontinye renmen manman nou. Tchao. Lè nou renmen manman nou se yon benediksyon li ye tou wi nou konnen sa Bondye beni nou anpil paske Bondye renmen lè w renmen manman w e ou pa ka renmen manman w pou pa renmen Bondye Egzakteman Onore ton père et ta mère Ki kòmandman li ankò? Se pi gwo komodman. Pi gwo komodman yo. Mwen se twazèm mwen. Mwen se twazèm mwen. Bon, m ap pwofite tou. Pou m di mèsi avèk manman mwen. Manman m ki tè renmen m. Yon relasyon spesyal m gen a manman m. Pase ke pandan lansèt mwen, sou 7 mwa te aksidan machin. E te bon zanmi m. Bon zanmi m toujou. Patnè m. Byen ke dan alang konn toujou mòde. M se dènye pitit. Men manmanm renmenm, mwen renmen manmanm. Merci to a tout lot fanm ki korem nan lavim, ki pa pousem non, men ki banm yon paket sipò. Gen manman m paka pa site, Gina Jabouin, ou sou kèm e bon ou sou kèm tou manman sa m pa vle site non l, man Jacqueline Saint Louis nou sou kèm, nou sou kèm. M paka kite emisyon an tou sanm pa di manmanm. Yon bòn fèt. Yon bòn fèt spesyal paske m dil chak jou. E m gen yon manman menm jan w sot di a. M gen yon manman ki se li Alexandre Marie Lemène. Son dezyèm mè. E manman sa son manman responsab. Mwen di w bòn fèt ti manman cheri. E ou konnen ou grave nan memwa m e ou pap janm ba nan kè m. Manman se trezò mwen.

Nan gran jou sa a, nou panse ke nou kite fwaye nou, pitit nou ki mouri la. Mèsi de tou kè, nou trè rekonesan e n ap toujou trè rekonesan. Alò, kòm nou konnen, se ti kado a, blom? Wi. Avèk de bizou damou.
Mèsi bokou.
Alò, bòn fèt dè mè a, e pi nou fyè de nou, e pi nou panse ke nou se yon bon egzanp nan antouraj nou. Nan travay nou, se la rezon lakay nou te fè chwa de nou menm. Donk nou menm nou toujou swiv nou de prè de lwen, ke nou wè ke nou menm, nou se vreman de manman responsab. E nou ap ankouraje tout manman, soye de mè responsab. Ok? Toujou sakrifye tèt nou pou pitit nou, nan tout sans. Donk, se toujou emisyon Oze Andiskite! Nou konnen nan emisyon Oze an Diskite se rir, sourire et dialoguer. Ansanm nap toujou vreman dyaloge pou nou ale pi lwen. Alò, a la pwochèn pou yon lòt emisyon avèk yon lòt envite. Bye bye!